sou pwogram ke nou rele pwogram Biden ou ankò pwogram CHNV an nou vle chak fwa nou gen yon ti update nou bezwen sur ke nou ba oul paske e gen nou vle sur ke ou jwenn bon jan enfòmasyon pou pa oblije ap swiv tout bagay ki pa nesesèman bon jan enfòmasyon. Donk, m te vini pale avèk nou, m kwè se sa gen kèlke jou, de kesyon de otorizasyon de vwayaj, ke anpil moun te gen difikilte pou vwayaje. E kòm mwen te di nou, osito ke nou te alète de sitiyasyon, nou vle di mèsi ak tout jounalis Haïti yo ki rèlman fè yon bon travay an tèm de ale ayewopò a fè entèvyou avèk moun yo poze yo kesyon etc anpil nan ti klip sa yo nou te itilize yo pou nou te voye yo bay diferan otorite nan non sèlman uscis men osi nan CBP yon fason pou yo te kapab wè ke lè nou di yo yon bagay genyen prèv ki montre ke sa ki te pase an. E kòm mwen te deja di depi dimanch, e yo te konfime ansanm avèk nou ke menm lòske pwogram nan sou yon poz, sa pa vle di ke pwogram nan kanpe. M te eksplike sa trè klè. E yo te osi konfime ke si ou genyen yon otorizasyon de vwayaj ki valid, ou sipoze kapab vwayaje. Donk efektivman e daprè dènyè e kominikasyon ke nou genyen, depi pratikman e wikenn nan, depi vandredi samdi, yo te deja an e enfòme liy ayeryèn yo pou yo te kapab pèmèt nou ke nou te kapab vwayaje. E Malerezman, ou konnen, nan kominikasyon, dèfwa gen yon ti delè, dèfwa gen yon ti enkonpreyansyon. Kèlkeswa sa k te fè ki fè nou pa t gen tan vwayaje, moun ki te sipoze vwayaje, sitou nan dimanch yo, nou, nou reyèlman, you know, dezole de, di fèt ke kominikasyon pa t rive a tan, men nou, nou Tcheke ni yè ni jodi an e yo di nou ke tout moun ki ale èpòt yo ki te genyen otorizasyon de vwayaj yo, yo aksepte yo nan liy aeryèn nan e yo espere ke sa kontinye sanzarè. E se youn nan garanti ke yo di, yo di y ap kontinye paske trè souvan antre tan ke yo voye enfòmasyon yo bay liy aeryèn yo e tan pou yo menm pou yo resevwa l, pou yo. mete nan aplikasyon, trè souvan gen yon delè e avèk delè a sa vin fè ke gen yon seri de moun malerezman ki viktim. Donk ankò yon fwa nou fè konnen tout pwoblèm yo, nou fè konnen difikilte yo, nou fè konnen moun ki te deja ale èpòt yo e mentnan ki retounen etc. So nou espere ke liy ayeryèn yo ap fè tout aranjman pou moun sa yo ki te ale depi semèn dènyè ki pat kapab vwayaje kapab jwenn yon espas pou yo rantre. Donk ankò yn fwa e nòt la ale, yo konfime ke nòt yo ale nan liy ayeryèn yo e liy ayeryèn yo sipoze mennen nou vini. E fò mwen di w se pa ti demach, se pa ti demach paske aktyèlman la nou gentan gen yon gwoup davoka ki deja prè ki deja ekri tout deklarasyon yo pou yo voye bay uscis, pou yo voye bay cbp pou yo fè konnen ki enpak Bagay sa yo gen sou moun. Espesyalman pou nou menm ki tap tann depi plis d'une ane, epi finalman nou jwenn otorizasyon de vwayaj nou, epi pou nou rive èpòt la pou yo retounen, se de bagay ki ka kreye anpil strès lakay nou. Donk nap avèk yon gwoup nap eseye wè kisa n kapab fè pou nou mete yon ti pressure sou yo menm pou yo ka konprann ke gen de ka ki bon ke Ou pran fò on ti jan repare domaj ke w koze yo. Donk, men at least m konnen ke pou nou menm e se antre a ki pi enpòtan, donk de la mezi ke nou kapab antre pa pa gen pwoblèm. Donk ankò yon fwa nou te vle re asire ou ke sa nou te di w depi premyè fwa a se li menm ki toujou rete valab e ke malerezman Pwoblèm de kominikasyon fè ke sa nou te wè a pase, men kounye a yo retounen ban nou sètitid ke yes, yes, yes, si w genyen yon travel authorization ki valid, ou ka rantre nan peyi a san oken pwoblèm. Mwen toujou di nou, gen rantre avèk rantre. Lè w rive Ozetazini, kèlkeswa nan pò ke w rantre, genyen sa ki rele yon vetting process. Sa vle di ke yo pral pran, poze w kesyon, Mande w anpil enfòmasyon etc etc yon fason pou yo ka pèmèt ke w rantre so aprè vetting process lan ou ale lakay manman w lakay papa w kote w te ale a men an jeneral depi ke w genyen yon travel authorization ki valid ou vle kite peyi a ou gen yon tikè ou ta sipoze ka kite san oken pwoblèm m te bezwen reasire nou de sa se yon fason pou ke mwen di nou ankò pou nou pa bezwen fè tèt cho ap kouri sou tèt paske jiska nouvèl òd le pwogram Kontinu, an tèm de moun ki kapab mete, aplikasyon, an tèm de moun ki kapab kontinye vwayaje, e an atandan ke y ap fè envestigasyon. Anpil moun ap poze m kesyon pou envestigasyon. Nou wè ke gen anpil e enfòmasyon deyò a an tèm de men ki sa k pase, men sesi, men sela. Pou vous dire la vérité, jiska mentnan, yo poko de manyè ofisyèl pibliye tout rezon ki fè ke pwogram nan sou poz. Sèl sa nou konnen sè ke pwogram nan under envestigasyon. Poukisa li under envestigasyon? Paske m te di nou deja, gon gwoup moun sitou onivo dè repibliken ki pa vle pwogram nan kontinye. Yo fè tout sa ki posib e imajinab pou yo kanpe pwogram nan. Mentnan, y al gade, yo wè ke gen anpil iregilarite o nivo de sponsor yo. Se sa k fè, akoz de iregilarite sa yo, yo pa vle ap kontinye sou menm baz regilarite an, yo vle pran yon ti tan pou yo reassess de pwogram pou yo wè egzakteman kote iregilarite yo soti. Ankò yn fwa gen anpil moun kap di men men konbyen ex men konbyen way jiska prezan map pale avèk ou an la yo poko janm pataje okenn nombre avèk mwen pou yo dim eske se ayisyen sèlman ki fè fwod eske se venezuelyen eske se nikaragwen eske se kiben paske nou konnen tout peyi ka ka kapab sijè a fè fwod nan pwogram nan. Donk nou pa vle lage l sou do Ayiti kòm si se Ayisyen sèlman ki fè fwod. Of course nou tande genyen sijè de fwod, gen anpil moun ki fè fwod paske m te eksplike nou nan dènye entèvyou ki te fèt nan youn nan news Televizyon ki pa bò isi yo padon, yo te fè konnen ke yes gen de moun ki itilize sosyal moun ki mouri deja, yes gen de moun ki itilize des adrès ki pa egziste, yes gen de moun ki ranpli pou plu de moun ke yo ta sipoze yo ta sipoze ranpli. Men nou pa gen anyen an tèm de nonb pou n di w men konbyen ayisyen, men konbyen fwod ayisyen fè, men konbyen nikaragwen fè, men kiben etc. Paske m toujou di nou Tan ke mwen pa genyen enfòmasyon an, kibò ke gen yon dokiman nan menm ke m ka itilize pou m montre ke egzakteman sa m di a se sa, m pa ka pataje l. Ok? Donk se vre ke genyen ide de fwod la, men m pa ka ban nou plis eksplikasyon sou ki nivo de fwod until ke mwen genyen yon dokiman nan menm. Mentnan m te di nou si nou genyen kesyon, nou te bay yon E email ke w kapab voye kesyon yo paske ke kesyon yo nou itilize yo pou nou voye yo tou bay uscis pou yo ka konnen ki enkyetid nou genyen, ki pwoblèm nou genyen paske se nou menm ki pou fè nou konnen sa k ap pase. Nou genyen avèk nou Ronald k ap di nou lan de twa kesyon yo ki kesyon ke nou te ekri yon fason pou nou kapab montre nou ke yes nou prete atansyon Avèk sa w voye ba nou an. Ronald, ki kesyon ke nou genyen? Bon, nou gen, nou gen plis ke 200 kesyon ki poze sou kont email la. Prè de 200 kesyon.
An tou ka nou di mèsi dèske nou te ekri kesyon yo. Men majorite nan kesyon yo konsantre yo sou moun ki gen otorizasyon vwayaj ki anile, moun ki achte tikè yo deja, ki resevwa mail ki di yo pa otorize vwayaje, avèk moun k ap tann lontan ki k ap poze tèt yo kesyon paske yo pa janm jwenn repons.
Donk gen moun ki di ke yo la depi janvye, fevriye 2023, yo pa janm jwenn yon repons. Donk eske uscis se sou yo lap mennen ankèt la ki fè pwogram nan bloke? Paske kilè yap gen jwenn chans yo menm pou yo patisipe nan pwogram nan? Se yon bòn kesyon, se yon bòn kesyon ke malerezman map di ke m pa gen repons pou li, nan sans ke yo pa di nou ke yap fè ankèt sou moun janvye, fevriye, mars, Yo di nou an jeneral pou pwogram nan, le fèt ke gen yon seri de neglijans ki fèt tou de la part de yo menm, epi gen yon seri de fwod yo kanpe l. Men moun janvye, fevriye yo, e mars yo, e m ap pataje yon ti brin de bòn nouvèl nan sans ke aktyèlman n ap pale avèk ou a gen yon gwoup advocate ki deja konekte avèk yon seri de senatè, moun congressmen, congresswomen yo, yon fason pou fè yo konnen ke li pa fè sans pou ke depi janvye, fevriye, mars, yon moun mete yon aplikasyon, yo pa janm tande anyen ditou. Sa vle di ke gen yon lueur d'espoir ke peut-etre avèk aksyon ke elected official yo, moun ki eli nan peyi an, ki nan gwo pozisyon e ki osi gen yon pozisyon nan anndan imigrasyon, depatman imigrasyon nan depatman Homeland Security an, yo pral voye nòt sa pou yo fè konnen pou ki rezon tout moun Janvye still ap tann, Fevriye ap tann, Mas ap tann.